Hello bonjour sa depan de lè w pral gade video a se Belawensia Monet ki antre lakay ou avèk yon bèl ti video mwen salye tout ansyen abòne mwen yo e mwen salye tout nouvo abòne mwen yo ou menm tou ki pral tonbe sou chanèl sa pou la premyè fwa yon gran salitasyon spesyal pou ou jodi a ki video mwen vin ansanm avèl pou nou guys se yon ju pwa nwa gen moun ki rele l ju pwa nwa gen moun ki rele l akamil men li vrèman bon pou moun ki anemi E pou sa mwen vini ansanm avèl. Kisa wap gen bezwen? Wap gen bezwen vyann bèf, sa se vyann bèf mwen, mwen gentan fin lavel avèk zoranj si sitron, vinèg, yon ti sèl ki pa twò anpil. E pi mwen jous gen yon ti moso piman dous ladan pou m ka tranpel. Pou videyo a pat twò long e sak fèm te tou fè sa, sof ke tranpe mwen te pou m tranpel, mwen gen kawòt, mwen gen bannann gòs bòt, menm si nou wèl konsa anndanl pa mi, se kotel te ya li vin chofe. Pwa an jòn, men se bannann gòs bòt li ye, nou ka wè sa. Mwen gen yon bwat pwa nwa. Mwen gen ble. Lèt kanasyon. Epi epina. Mwen gen epina. Kòman mwen pral prepare bagay sa, bagay sa pou mwen fè l? Mwen pral tranpe vyann mwen, lè m fin tranpe vyann mwen, epi mwen pral kale Bannann mwen, kawòt, mete pwa ladanl, mete ble a, lave epina, rachel metel bouyi, epi lè fini poum mete tout bouyi on sèl kou. Ok guys, lèt la pap ko mete. Lèt la mete a la dènye minit, sofke mwen pral mete lave tout bagay sa yo poum kale yo. Pou m kale yo, pou m lave yo, pou m mete, bouyi avèk pwa, tout ansanm, epi aprè lè m fin fè tout sa yo, m ap fè vide, yon ti bout videyo pou m moutre nou kòman yo, y ap bouyi, epi kijan sa ap fini. Li tèlman bon guys pou anemi, son bagay ki vrèman remontan, ou pa ka bwè l chak jou, paske l ap jete w, l ap frape w atè, li vrèman vrèman remontan anpil. Ou ka bwè bagay sa chak 2 jou, oubyen chak 3 jou, men pa kont chak jou a, Non li pap bon pou ou. Ok guys ret swiv. Many guys pou a ladanl tout bagay yo nèt mwen te di nou an karòt, ble tout ap bouyi ansanm m metel la li poko bouyi mwen pa mete lwil mwen pa mete bè mwen jis kitel la poul bouyi se sèl sa yo mwen te moutre nou an ke mwen ajoute. Many guys konya lap bouyi tout bagay yo ap bouyi ansanm tout bagay yo ap bouyi chaje vitamine mwen te ajoute yon ti seleri ladan jous pou pou pou gaz apre sa tankou ou menm sou gen kreson gen lan panye ou ka ajoute ladan ok guys li vreman ap bon. Ok guys la me akamil la mwen te di nou mwen tap fè a nou te gentan wè li bon m tap kite l fwèt avan m blende l konnya mwen pral mete l nan blender mwen pou m ka blende l lè m fin blende l epi pou m ka montre nou kòman li sòti ok guys ret branche. Ok guys men li la mwen fin blende yon pati men tout nan chodya yo poko fin blende konya mwen pral koule l an pa swat mwen sa li vrèman frèch mwen pral koule l an pa swat epi sa mwen pral fè tou lè m fin koule l an pa swat epi m ap di nou ki sa mwen pral fè avè l aprè ok guys nou ka wè la li vrèman frèch men m koule li paka koule ok ret branche. Many guys mwen apèn fin koulel nou ka wè sa li vrèman pwès bagay sa chaje vitamin guys sonje m di nou si nap fèl eseye fèl depi w anemi pa ezite eseyel epi wap banm repons imajine w li vrèman remontan ou pa ka bwèl plede monte sou li chita bwèl san rete ni bwèl chak jou map kite l bouyi lèl bouyi epi pou m ka ajoute lèt kanasyon mwen te di nou mwen tap ajoute a ok guys. Ok la timoun men ji pwa nwa a mwen te kitel byen bouyi mwen pa ajoute anyen ladanl ni magi ni anyen sof ke yon ti priz sèl mwen ajoute konya mwen pral mete lèt lan ladann men ni sa se lèt kanasyon mwen sot pete pou m mete ladann. Epi m fin mete lèt lan, mwen pral kite l fè yon ti bouyi tou piti pou lèt lan ka byen kuit ladan l, paske nou konnen lèt la pa ka rete tou kri, tou fwèt la ladan l, pou l ka fè yon ti bouyi, epi li deja bon, epi apre m ap prezante nou pou m montre nou kòman li ye. Kòm nou gentan wè ki jan l sòti tou. Epi map montre nou bagay sa mwen di nou sa deja silvouplè silvouplè pa bwèl chak jou li vrèman remontan vre timoun nou ka panse son bagay blag li se yon bon bagay paske gen moun ki konnen l men gen moun ki pa konnen l tou mwen menm lè yo te ban mwen pou m fè mwen te konn fèl dabò mwen te konn fèl san vyann bèf la mwen te konn jis fèl avèk tout lòt bagay yo nou wèm mete an men tankou vyann bèf Men e guys sa se ju pwa nwa a kamin I don't know paske tout moun ba yon non so li vrèman bon guys m pral tann li fwèt la pou m bwè l nou wè ti gout mwen pran mwen pa bezwen anpil paske ou paka bwè bagay sa twòp ok guys si nou te renmen ti video a pa neglije abòne pataje like kòmante pou yon lòt moun ki gen ki anemi ki manke fòs ka jwenn li pou l fè l ok guys babay nap wè nan yon lòt video mwaa m renmen nou anpil.